di nou se yon bato lagè ameriken ki debake sou Pòtoprens, sou lanmè a. Bato sa a se yon bato lagè, se pa bato ki pote manje. Se bon bato lagè ki kapab goumen kont soumaren. Li genyen jisteman yon seri de, li ekipe de yon pakèt bagay ki kapab fè dega, otomatikman li ta atake. Mentnan, premyè kesyon ou poze, m te pale sou sa yè, men se kisa efektivman yo vin fè? Eske yo vini nan kad pou ranfòse koperasyon yo ak Ayiti pou yo batay kont ensekirite a? Se sa yo di nan yon tweet. Men, nou konnen ke pètinamman yo vini nan yon kontèks politik kote 7 fevriye ap rapwoche e jisteman Gen yon chwa ke w deja fè, eben, sak besap la, eh, wap gentan konnen, yo pran, yo pran peyi a nan men nou. Tande non, tande, sa vle di yo gentan fon chwa, ke l te caricom, ke l te, eh, eh, gwo peyi, Gwo peyi yo, Etazini, Kanada, Lafrans, etc. Gen yon chwa ke yo fè. Ok? Ebyen kisa k pase? Yo fè chwa Alix Didier Fils-Aimé. Le fè ke yo fè chwa de Alix pou kenbe pouvwa a aprè 7 fevriye, e sa k fè? Ou ka konstate Alix parèt kòm yon nèg ki konfidan. Misye gen yon konfyans. Men konfyans li genyen an, se pa rapò ak sipò ke yo pwomèt li. E de fèt, sipò a vizib. Sipò a vizib, an patikilye bò kote blan meriken. Yo tout dakò se Alix yo vle rete apre 7 fevriye. Ki pa etone nou, nou menm kap analize, sa nou te di yo deja. Paske tout kondisyon te reyini pou ke se Alix ke yo aksepte kenbe pouvwa apre 7 fevriye. Kounye a, le fè ke Mesye kapete yo ki fin echwe e kounya yap tante yo fin wè mò men yo ap fè wont sèvi kòlè paske sa pou yo te fè a yo pat fèl lè pou yo te fèl kounya pye yo mare yo kanmenm ap tante sove la fas alòske puiske yo pa gen mwayen politik ase pou yo destabilize Alix avèk le sipò san fay dè Etazini pour l'instant wè m di pour l'instant paske e konsa yo ye. Pandanw wè yo pran pòz yo avèw jodia la bagay epi kou gon bagay swa gon bagay ou ta dwe bay ou byen ta dwe fè ou pa fèl a tan se gade ou gade ou wè yo aryèl ou yo a yo aryèl ou se konsa e malerezman n pa janm pran leson ebyen pwiske mesye kap ete yo pa genyen 1 yo pa gen mwayen pou ap fè lòbi. menm jan Alix fè l, bò kote gouvènman Etazini a, Washington an patikilye, sekretè deta ameriken an, se m te wè gen yon pakèt nèg k ap telechaje, se la blòf, foulay a gen limit wi, yon seri de nèg m tande k al Washington k al telechaje premye minis, gen lè yo pa t ale nan bon bò a, bon Marco Rubio e Florida l rete mesye, nou pa t bezwen vin jis Washington al wè Marco Rubio.

Depi w pa ka di tonton Alix, sanksyon! Depi w pa ka salye Alix jiska tè, sanksyon! Depi w pa ka gade l nan je, sanksyon! Ebyen kounye a, pandan 7 fevriye ap pwoche, puiske gen de anons ki te fèt, don gwoup Guy Philippe ki te anonse y ap pran kontwòl pouvwa le 7 fevriye, se ke Viv Ansanm te di y ap pran pouvwa le 7 fevriye, Eben kisak pase gen yon bato lagè ameriken ki gentan debake sou lanmè a kap veye dat 7 fevriye a pa gen pwoblèm. Sa fè 1, 2 genyen pou pi piti youn m kwè nenpòt 2. Men gen youn ke m te wè men m kwèl nenpòt 2. San si l pa nenpòt 3 menm men m te wè youn men yo di men nenpòt 2. Avyon militè ki debake nan peyi a. Ayè avyon debake la, kisa yo pote, sa yo vin fè, nou pa konnen. Dayè pa gen pèsòn ki ka bay eksplikasyon sa a sof yo menm. Se sèlman anbas la amerikèn, si l vle wi, ki ka di w, ebyen avyon debake la, men kisa l vin fè. Men pa gen ankenn otorite legal, bon pa gen t legal, pa gen otorite legal, pa gen otorite, ou konprann? Tande, pa gen ankenn otorite ki ka di nou la jisteman, Eben genyen avyon ki la, gen bato ki la, men ki sa an reyalite yo vin fè. Pa gen bagay konsa. Ok? Pa gen bagay konsa. Eben ekoute, se ke sa ki rive la, se pa yon bagay piti li ye, Sou le plan politik, son gwo kou ke Alix bay mesye KPT yo, kite yo menm te nome l, alos ke si ou nome ou ka revoke, men Alix kwoke nan gòjèt yo, yo nome Alix men yo pa ka revoke l, paske Alix gen gwo blan dèyè l. Sa ye anpil. Ayè m te pale n de kestyon okipasyon klasik la monchè, m te pale n de sa. Sa vle di, si ou nome moun ki nome, Se li menm ki gen pouvwa de revokasyon. Se li menm ki gen pouvwa de konvokasyon e revokasyon. Paske se li k nome. E nou tap tande yè, Leslie Voltaire te raple sa. Se yo menm ki nome Alix. Kidonk yo ka revoke l. Alòske yo deside jisteman pou yo revoke Alix, revokasyon an kwoke nan pasaj. E kòm konsekans, Etazini anonse yo wete viza yo. Viza politik viza yo anonse yo wete viza yo kounye a kisa l vin bay sa vin bay Alix on longè davans kounye a tout moun la ki kont Alix sanksyon. Ebyen bon mwen se sa m wè e sa m di bon sa m ka di la eske w wè l lòt jan si w wè l lòt jan ou menm di l jan w wè l mwen menm e sa m wè e sa m di bon kounye a w gen lè w panse se ou gen pwoblèm ak sa. E ben, mwen m di sa m wè a, e paske se sa m wè, pa gen a sòti o de la non, e ben kounye a ki sa k pase, otorite yo pran desizyon pou Alix kontinye. Paralèlman, jodi a, nou ta pral konstate genyen ti materyèl sa yo ki debake nan vil la. Ehe, e ti materyèl sa yo t debake nan vil la, bon ti materyèl wi papa, men yo la, ay bon ti bagay, e ti bayachèn, se pa gwo gwo gwo yo men e ti jan ti fòm Glalya sa wè ti sa, e li ka fon pwente sou vilaj la, e li ka rantre anndan, e gon sistèm, wè ti bagay sa m wè nèg ap vin di w, talè n a boule w wè ti sa, gon sistèm li fèt Eh, li anti-fire wi. Eh, gon si m pa konn si e li direkteman, men, e gon, gon tip nan sa ki anti-fire. Menm sou voye dife, e ou gen lwa dife a retounen al jwenn nou wi. Ou konprann? E ben, ti tonton, ti bagay sa pral parèt. Ou kontre lè m wè l parèt, m di, ah! Jan bagay yo ye la, ta sanble moun yo sou nou tout bon. Se gen 2 posibilite, se swa yo vin la pou yo ranfòse okipasyon an, oubyen yo vini nan lide pou yo pou n gon pi gwo misyon, pi gwo fòs miltinasyonal, oubyen, jisteman, se yon fason pou ranfòse lapolis, pou kontinye al mache sou malfèktè. Enben ekoute. Se pa Etazini non ki bay li. O o! M sezi. Se pa Etazini ki bay li. Se pa Etazini ki bay li. Paske lè nou wè sa yo debake, epi m al tcheke, m wè lapolis ki pral sinyale ke. Dayè Vladimir Paraison, misye ekri pou l di, depi 4 lane, pnh te dwe resevwa cha blende sa yo. Men pwojè a te bloke. Se administrasyon m nan, apre anpil batay, ki rive debloke l, misye pran kredi. Jodi a, cha blende sa yo sou sòl la e yo pral sèvi pnh la nan operasyon l ap mennen kont gang teyoris yo. M ap pale la a de Vladimir Paraison. Misye pran kredi, bon, eske m ka demanti l? M pa ka di sa, bon, e sou li vre ou vini. E sou li ou vini. Ok, o kontrè, misye fon premye twit pou l anonse, mwen te nan APN, jodi jedi 5 fevriye 2026 lan, pou mwen resevwa 3 cha blende Peyi Kore di Sid fè pnh la kado. Cha sa yo ekipe pou fè penetrasyon nan kad batay kont bandi teyoris yo pou retabli sekirite ak lapè nan peyi a. Ok. Enben ekoute, sa vle di, kisa m ka di la a? M ka sèlman di, m ap tann. Ekoute, mentnan, kounye a lè n al gade, efektivman. Blende yo debake. Kite m sèlman raple yon zanmi t fon kòmantè se pa jounalis yo okontrè se lapolis ki rele jounalis yo ok se pon bagay ki kache son bagay ki piblik men cha yo kap rantre sou sètbans lan la yo sòti avè yo nan APN nan dwàn nan yo pran yo nan dwàn sa vle di bon sou wè lapolis desann nan dwàn nan lal chèche yo E viv ansanm al kache de tout fason, paske yo te ka bloke ou ou pa arive. Pas avè yo, e ou menm ki gen kontwòl anba a. Donk yo al pre ou nan APN nan, e se Vladimir Paraison an pèsòn k al chèche materyèl sa yo. Sa vle di l ale, ekip li, yo vin avè yo. Mwen te poze kesyon, m te di, pou ki sa tip de materyèl sa? Paske m sonje genyen yon responsab nan lame a k te di, nou pa bezwen anpil bagay, Ayiti bezwen omwen yon cha daso. Nou bezwen omwen yon elikoptè de konba, nou mande yon semèn pou n mete yon fen ak dezòd la. Kòman misye rele? Misye t ap kriye bagay sa yo lè bagay sa. Mentnan, ki sa k rive? Remake, gen yon rejwisans, gen yon kè kontan bò kote, eben, moun sa yo sou Chandmas ki estime ke avèk materyèl sa yo, sa pral pèmèt ke lapolis plis ou mwen fè de penetrasyon ki pral bay rezilta eskonte. Ok. Donk, se yon seri de materyèl a chèn. Sa di se pote pou yo pote yo a de yon kote a yon lòt kote. Ou konprann? Gon yon jan pou yo ye. Sa di yo pa t ap janm kache. E pa gen anyen te kache. Donk, bandi yo t ap toujou konnen yo la. Ou konprann sa m di w? Se pa yon bagay kòm si ou ka kòmsi bay bandi sipriz avè l. Toutfwa, avèk materyèl sa yo kounye a, sa ka pèmèt ke lapolis penetre ak plis fasilite nan yon seri de zòn ki te parèt zòn difisil daksè. Ou konprann? Paske bagay sa yo, si w panse w pral fouye ti twou konsa pou yon annik tonbe nan twou pou bloke, pou yon annik vide, lage koktèl molotòf pou yo boule, non, non, non, li pa fasil konsa. E menm si w wè yo tonbe atè, w ap jwenn bagay nan men w. W ap jwenn bagay nan men w. Donk, Kounya sa nou swete, kòm Vladimir Paraison kòm chèf polis, li di se nan kad yon koperasyon ke administrasyon pa l la, depi katran yo te dwe jwenn materyèl men yo pa t jwenn, donk administrasyon pa l la kontinye negosyasyon ki pèmèt ke yo rive, pèp la atann ke materyèl sa a, youn deja sou Kwadèboukè, youn deja an direksyon Vilaj, lòt la deja an direksyon Kanaran. N ap tann sa wi, Nap tann sa. E pi, kounye a lè n fini jere sa, e pi nou pran direksyon Mirbalè. Sodo Mirbalè n al netwaye. Lè n fin fè netwayaj sa, kounye a pou mwen nou pran jisteman tèt kamyon nou e pi nap pran direksyon Savyen nan Latibonit. Se lè sa pèp la ap konprann ki sa bagay lan ye. Men pwiske materyèl sa map gade an, m tap di ke poukisa se pa larme ki jwenn ni. Men, m al vin konprann ke puiske se pwobableman se lapolis oubyen otorite yo te negosye sa pou lapolis avèk Kore di Sid, donk se lapolis ki al rekipere l, ki al resevwa l. Men sesi nanpèch pa sela, donk si genyen de kad nan larme a ki fòme ki ka sèvi avè yo se Ayiti se pa yon kestyon lapolis lame se Ayiti dabò sa di m panse osi rapidman pral genyen fòmasyon ki bay pou yo kapab byen itilize materyèl sa yo pou yo sèvi ak yo paske si ou menm ou pa bouke mwen m bouke kòm sitwayen e gon pakèt ayisyen ki bouke la nan peyi a piske nou bouke Eben, w ap gade sitwayen sa yo, yo bouke, yo pa ka viv trankil. Sa di lè yo wè gen materyèl ki vini, yo ta swete materyèl sa yo, yo vini, yo bay sèvis ak sosyete a.